Hello hello guys, sa ka fèt kòman nou ye? Kòm nou konnen deja, se zanmi pou la nan listan Frè Widnò. Jodi an mwen vin fè yon ti pale ansanm avèk nou sou e dezyèm pwen konsènan e 5 domèn nou tap pale semèn dènye ya. Alò, nou vin ak plis detay pou ou. De 5 domèn nan, chak domèn yo, nou pal pale de yo, de kòtike yo, jan sa dwe ye. Kidonk, tout swit, nap di ou, avan ke nou... Rantre nan video a. Pa bliye abone, pataje, like, komante paske se sèl mwayen ou kapab ede nou. An fè travay sa epi nap tounen.
Salut tout fan mwen yo koman nou ye m espere ke nou anfom e nan jou ki pase yo mwen te vini avek e yon video pou nou ki te pale de 5 domèn 5 domèn sa ki te gen la dan fizik e mantal emosyonel sosyal chwa nou nan lavi e nou te pale de 5 domèn sa yo ebyen jodi an nou vini pou nou pale w ki efè ki genyen nan 5 domèn sa yo. E si dezyèm pati a. Kòm nou te avize ou sa nan premye videyo a, nou te di ou ke n ap gen opòtinite pou nou fè sigwente oubyen kontinye avèk Videyo sa a konsènan domèn yo. Ok. E m espere ke nou pral swiv videyo sa a avèk anpil anpil atansyon pou ke nou konprann sa ke mwen pral di nou la. Ok. E. Domèn sa n ap pale de li egzakteman se plizoumwen enspirasyon de Dye, e konsa ki pral pase nan faz mwen menm avè w ke nou kapab konprann oubyen dekòtike ansanm. Se poutèt sa li di nan domèn nou pral pale la, li fè konnen ke. Ki domèn devlopman Jezi mansyone? Repons posib se emosyonèl ki vle di renmen Bondye ak tout kè nou, mantal se avèk lespri nou, Fizik se ak tout fòs nou. Sosyal se renmen pwochen nou. Fè chwa se chwazi pou fè sa Bondye di oswa mande. Ok. Nan senk domèn sa a, egzakteman. Nou prale nan premye domèn nou ta chwazi ki se fizik. Fizikman ki sa ou jwenn e ki konparezon ou ka fè fizikman. Konparezon ou ka fè fizikman se lè w ap pale de yon moun ki aje de 18 an e yon lòt moun ki aje de 75 an. Se yon egzanp ki trè klè, yon moun ki aje de 18 lane, li gen opòtinite, li gen yon nonb de travay ke l kapab fè paske fi eta fizik li, li nòmal, n ap pale w de yon moun ki pa gen oken endikap, yon moun e tout. Pati nan li menm nòmal. La nou rantre nan yon kad fizik ansanm avè w. Epi w ap jwenn yon moun ki nan 70 a 75 an, li pa gen menm eta fizik avèk yon moun ki gen 18 an. Pa egzanp, moun ki gen laj de 18 an. Li gen yon nonb de kilomèt de pakou ke li kapab fè a pye, w ap jwenn moun ki gen 70 a 75 an li pa gen rejistans pou sa. Moun ki gen 18 tan, li gen yon nonb de lè ke li kapab sipòte, li kapab travay, e petèt nan de twa zè de tan travay li ka fè, yon moun ki genyen 70 a 75 an pa gen opòtinite pou l fè travay sa. Se yon gran diferans li ye nan kad fizik. M panse se sa nou jwenn, fizik se lè w ap pale de fòs moun nan, de kapasite moun nan oubyen lè m pale w de kapasite se eta fòs li genyen, se pa egzanp gwosè moun nan, wotè moun nan, tou sa li konte nan eta fizik li. Ok. Lè nou sòti nan eta fizik, nou ta pral rantre nan pati mantal, nou jwenn pati mantal se sa ki gen arevwa avèk lespri nou. Pa egzanp, moun ou jwenn. Lespri l byen dispoze a kèlkeswa sa l ap fè a, li kwè ladan li trè kal, li pa fè tèt cho pou anyen. Konprann li trè kal se yon moun ki toujou rete ak tout li menm, li pa gen anyen ki ebranle nan li menm sa l ap fè l la, li mete l nan trankilite pou l fè l e tout bagay ap pase nòmal. Moun sa se yon moun e nan lang kreyòl. Nou toujou tande l, se pa moun ki fou nan lang espanyòl yo di sa loco, ebyen nan lang kreyòl se yon moun yo di ki fou lè moun nan li gen pwoblèm mantal, men lè moun nan li pa gen pwoblèm mantal se yon moun k ap byen panse, se yon moun k ap byen reflechi. avan li aji konprann ka byen reflechi avan li aji lè nou ap pale w de mantal yon moun se yon moun ki panse pa egzanp jodi an m vle al travay men a kilè m pral travay men orè travay mwen se ke moun sa li gentan byen planifye mantalman li gen yon panse ki nòmal li gen yon lespri ki an bòn an bòn eta de fòmasyon ke moun sa li gen opòtinite pou l reflechi ak tout sa l pral fè e mantalman paske e li gen yon kapasite ki an plas konprann se pa moun sèvèl li vire se pa moun konprann e petèt moun ou jwenn ki gen pwoblèm mantal se moun k ap di sa l pa t dwe di san rann kont se moun petèt k ap tire wòch nan lari se moun. ki kapab reyaji nenpòt fason, kidonk moun sa li gen pwoblèm mantal, mantalman moun sa li pa li pa kòrèk e nan sosyete a se yon moun tou wap toujou jwenn ta swa yo ta chwazi egzante oubyen se yon moun yap di a pa okipe l se yon moun tèt cho se yon moun tèt pa byen nan faz sa se lè se faz kote yo pale w de mantal sa se dezyèm bagay ke mwen wè avè w Si mantalman pa gen pwoblèm, emosyonèlman e nou jwenn faz emosyonèl la e wap ka konprann li oubyen l ka divize an plizyè etap. Emosyonèlman, se lè yon moun gen yon emosyon k ap degaje lakay li. Pa egzanp, yon moun ki renmen Bondye, li pa santi l ka pase yon moman san ke l pa gen yon kantik, san ke l pa gen yon vèsè ke l ap debat. E moun sa li gen, li gen yon emosyon espirityèl lakay li k ap degaje. Konprann, moun ki gen emosyon espirityèl k ap degaje lakay li, non sèlman l renmen Bondye, l ap renmen wè moun ki bò kote l la. Konprann? E moun sa li gen yon kapasite emosyonèlman nan kad espirityèl. Moun ki e emosyonèlman e materyèl la, bon se moun ou jwenn petèt dè fwa ki plis aksantye l sou e bagay materyèl oubyen tankou mizik djaz. Mwen sa toujou renmen wè dèyè move bagay kap pase sou rezo sosyo moun sa li vrèman gen yon emosyon pou yon seri de bagay kap pase nan mond lan pou plezi mond lan moun sa gen yon emosyon kòman ta di sa. Yon emosyon terès ki pa baze de bagay espirityèl men se bagay k ap pase sou tè a. Gen yon lòt fason ou ka itilize emosyon sa a emosyonèlman, pa egzanp, se yon jenòm ki wè yon fi, li renmen l, emosyon an li vin a chak fwa ke l wè moun sa a, li santi ke sa l ap di yo pa janm sifi e emosyon an tèlman twòp. pou li e nan. Se ke emosyon sa li vin, li vin, li vin gen arevwa avèk mantal moun nan, li tèlman ap reflechi e fason emosyon ap, emosyonman ap pote l, emosyon an ap pote l nan mantal li, li vin ap reflechi, kòman m ta prezante m anfas moun sa, kòman m ta dwe kanpe, kisa m ta dwe fè pou moun sa konprann mwen, oubyen pou m posede moun sa nan lavi m. La se kad emosyonèlman. Lè ou renmen yon moun, pa egzanp, ou pa gen kòman, kisa, kis, ki estrateji, kisa ou ta anplwaye pou genyen moun sa? Se kad emosyonèlman. Konprann? Ou ka, se, se nan faz sa ou kapab itilize emosyon sa. Emosyon an li an plizyè, an plizyè aspè. Pa egzanp gen moun ki gen emosyon, emosyon li genyen an, li di, bon mwen menm, Mwen renmen faz malfèktè, sèke sa se yon bagay ki pa nan volonte Bondye, moun nan li vin gen yon bagay nan mantalite l, ou wè emosyon li vin kòmsi lap mache ak mantal moun nan, moun nan gen yon mantalite ki dwòl lakay li, lap panse de manyè negatif, lap panse de manyè negatif, moun sa l toujou prè nan touye l, toujou prè nan rache l, toujou prè swa petèt nan mete poud oubyen nan tann limyè pou moun kèlkonk. Konprann, moun sa l toujou wè detounen w, moun sa li gen yon emosyon ki baze sou sa k pa bon. Men moun ki gen emosyon ki baze sou sa k bon an, l ap toujou renmen wè moun bò kote l, l ap toujou renmen pale avèk moun, l ap toujou renmen konprann moun nan sosyete a. Kidonk, moun sa li gen yon emosyon ki degaje pou sa ki bon. Sa li gen arevwa wè avèk renmen Bondye. Se moun k ap fè sa ki bon. Si w renmen Bondye, w ap renmen fè sa ki bon e w ap renmen pwochen w lan. Si moun nan tou, li pa ka tande pale de Bondye, li pa renmen Bondye, w ap jwenn se yon moun tou ki plis baze l sou fè sa k pa bon, sou itilize de bagay nan mond lan ki pa pral itil li anyen demen. Sa fè 3 pwen nou debat ansanm avè w nan domèn nan, se fizik, se mantal, se emosyonèlman. Ok, kounye a nou prale nan faz ki pale de sosyal. Lè ou nan faz sosyal, se kote ou renmen pwochen ou. Konprann? Nou renmen pwochen nou. Kidonk, lè ou nan sosyete a, ou renmen abòde w avèk yon moun. Pa egzanp, ou nan yon gwoup, pandan ou nan gwoup lan, ide nou tout ap pase, youn renmen tande lòt, la gen yon afwontman sosyal k ap fèt nan kad sosyete a. Kidonk, nou pa gen sa ki rele egoyisite, puiske. Pati fizik la li nòmal, pati mantal la li nòmal, pati emosyonèl la li nòmal, ebyen pandan ou rantre nan kad sosyal la, sur et certainement ke tout bagay prale byen pou ou puiske ou ap anvi wè moun, ou ap anvi konprann moun, ou ap anvi toujou abòde ou nan kominikasyon yo. Pati sosyal la li enpòtan. Lè ou vrèman adapte w nan sosyete ke ou ye a, ou pap di de bagay ki endesan, pandan ou nan kad sosyal sa a, yap wè moun sa a se yon moun ki vrèman nòmal avèk mantal li. Ou wè tout bagay yo, gen yon filtrasyon k fèt, youn antre nan lòt, se parapò a fason ke ou itilize domèn sa a lakay ou. Ok, senkyèm e domèn nan ki se senkyèm pwen an, li pale de fè chwa. Se chwazi pou w fè sa Bondye di oswa mande. Sa se nan kad espirityèl, fè sa Bondye di oswa mande. Nan kad Nan kad materyèl, se lè ou menm ou vle adapte w avèk yon chwa ou fè k ap bon pou ou, yon chwa k ap pozitif pou ou, lè sa ou nan yon kad, kòman m ta kapab di sa, ou nan yon kad egzakteman ou menm ke w ap fè chwa, w ap panse de ou menm. Pa egzanp, ou di, 'Bon, si m chwazi fè wout sa, èske m pa kapab rive pi vit? Èske l pap pi bon pou mwen? Si m pran direksyon sa, èske l pap pi bon pou mwen? Ou toujou chwazi yon bagay k ap ede ou, k ap nan avantay ou e k ap ede sosyete a pa lonje dwèt mal sou ou. Gen chwa ou fè se chwa ke wap jwenn moun kritike, wap jwenn moun pale w mal men toujou bat chwa wap fè yo pou yon bon chwa. Ou fè yon chwa ki nòmalman ke tout moun ap konprann kap aksepte l se lè mantalman ou byen panse, ou gen yon vrè ideyoloji, ou gen yon bòn objektif, yon bon objektif kidonk lè sa Gen de bagay w ap fè nan lavi w k ap parèt trè trè pozitif. E se sa nan 5 domèn nan nou te pale avèk ou, ebyen nou vini avèk nimewo 2 a pou n fè pou n fè w konnen ki konsekans ke sa li gen ladan l ki se fizik. ki se e mantal, emosyonèl, ki se sosyal epi chwa n ap fè yo. Konprann nou? E se sa k fè nou li te enpòtan pou nou te vini avèk e dezyèm pati videyo sa pou kapab byen debat e 5 domèn sa a, ki sa yo gen anndan yo e kòman ou menm ou kapab itilize domèn yo. Konprann kòman nou kapab itilize domèn yo. Sa li vrèman enpòtan anpil pou nou konnen kòman nou dwe itilize domèn yo. Pa gen yon lòt mwayen ke ou kapab itilize domèn yo. Se lè ou kite lespri ou byen dispoze mantalman ou nòmal, si mantalman ou nòmal, nan emosyon ou, si e sètènman, ou pral chwazi e renmen sa kap bon pou kò ou, sa kap bon pou nanm ou, sa kap bon pou lespri ou. M panse ke se sa. E nou te vini avèk li nan videyo sa pou te kapab gen plis eklèsisman sou 5 domèn nan. Pa bliye abòne, like, pataje. M panse se sèl mwayen nou kapab agrandi konesans nou e konesans lòt zanmi nou yo ki ap gen opòtinite pou yo tande nou oubyen wè videyo sa ansanm avèk nou. Paske nou pral gen opòtinite pou nou wè plis bagay pi devan men antretan. M espere ke n ap satisfè avèk sa nou jwenn nan pou le moman pou n eseye reflechi sou e 5 domèn sa yo e ki avantaj yo genyen e ki konsekans yo genyen ladan yo. Piske fizikman, lè w ap aji fizikman, bat pou e pa gaspiye enèji w nan yon bagay, ke ou ka pran echèk, yon bagay, e petèt ki kapab fè ou pèdi nan prizon, piske ou gen fòs, ou di bon, m ka batay, m pral batay, se yon bagay m panse ki kapab mete ou al nan refleksyon, nan yon chanm kay ki fème, anfè, ou pa gen otorizasyon pou sòti, toutotan se pa nan yon bon kondisyon. Men bat fizikman pou fè de bagay pozitif nan lavi ou, Kap ede ou, kap ede fanmi ou, kap ede e menm sosyete a. Mantalman, bat mantalman nan sa wap panse a, se bagay ki kapab ede sosyete a, ki kapab ede pitit ou, madanm ou, fanmi ou, frè ou, sè ou. Emosyonèlman, bat pou renmen sa demen si Dye vle ki kapab fèw omwen plis alèz. E pou w viv pi alèz, premye bagay ou bezwen nan emosyon w lan se renmen Bondye, se renmen fè sa ki bon, fè sa ki dwat. Konprann kote ke moun pap ka lonje dwat sou ou, ou renmen yon bagay ki pozitif, ke tout moun ap eseye konprann e kontan avèk ou. Non sèlman kap kontan avèk ou, men kap bon pou lavi w, kap ede w avanse, se faz emosyonèlman. Renmen sa ki bon. M panse ke Sosyal se lè ou fè bagay sosyete a li dakò, bagay ki kapab rantre nan sosyete a, bagay ki bon. Konprann? Sa yo se kad k ap ede nou avanse anpil anpil. Nou dwe toujou aplike yo. Nou dwe toujou aplike yo. M panse e senkyèm bagay la, se chwa n ap fè yo. Fè yon chwa demen ke ou p ap regrèt. Fè yon chwa pandan ou pral fè l ki mande pou Reflechi mantalman avan w kouri fè l, paske dèfwa ou konn fin fè yon chwa, apre w fin fè l, lè w vle retire tèt ou a li konn twò ta pou ou. Li konn twò ta pou ou. Se prepare w dabò pou fè sa ki bon pou w avanse. E lè w fè sa ki bon, Ou konprann sa wap fè a, se si wap jwenn moun ap aplodi w, wap jwenn moun kontan ansanm avèk ou, ou menm wap fyè de ou menm. Lèw fè yon bagay nan sosyete a li pa bon, premyèman ou pa fyè de tèt ou, kèlkeswa kote ou rive a wap jennen. Menm lè yon moun pa de ou, wap toujou sispèk gen yon moun kap gade w mal, paske ou menm ou pa dwat nan sa wap fè a. Kidonk, reyaji yon fason kap ede w pou avanse, pou agrandiw, Pou w wè fyète w, konsa tou, pou w ede sosyalman, fizikman, mantalman, emosyonèlman e nan chwa ke w ap fè. Pa gen pwoblèm, pase nan yon pwochen videyo ak yon opòtinite pou nou pale plis. Pòte nou byen, mwen renmen nou anpil. Tchaw tchaw!